E gen anpil moun ki bezwen konnen kòman yo ap kapab bloke moun sou stati yo, kòman yo kapab fè yon moun pa ka gade stati yo, ebyen videyo sa a la se li m pote pou nou. E mwen prale sou ekran mwen la, m ap branche sou ekran mwen e mwen pral montre nou kòman Nou kapab bloke yon moun sou stati nou, moun sa pa ka gade stati nou. Nou prale byen rapid, mwen pral montre nou kòman nap kapab fè sa.
Nou konn sa li ye deja, nou konnen video nou pou jodi a, se kòman ou kapab bloke yon moun sou stati whatsapp. E ou kapab gen de, ou kapab gen yon zanmi, yon bon zanmi ki vin fache avèw men moun sa li menm. Ou pa blokel sou whatsapp men Ou pa vle blokel men li menm li pran plezi nan kite vye kòmantè vye kòmantè sou facebook tout kote anba video yo anba live yo tout kote men moun sa la Ou pa vle blokel sou whatsapp men ou di moun sa sa wap fè wap blokel poul pa wè stati w men kisa w wap fè men avan nou antre nan video a map remèsye chak moun chak grenn moun ki te abòne ak chanèl la. Kite like video yo e kite pataje yo. E map remèsye chak grenn moun ki pral fè sa e ki poko fè sa. Mwen di ou pa pa pran tan a byen rapid. Ebyen ou menm ki poko konnen kiyès sa, ki poko konnen chanèl sa, se Jako News. Alò annik monte sou YouTube. Ou menm ki poko gen, ki poko abone, enben moute sou youtube, moute sou youtube byen rapid epi al nan ba de rechèch la, ekri jako news production, ou ka refere yon zanmi w li konsa, epi nòmalman li rive la, lap wè tout video m lage yo, yo trè entèresan, al gade yo. Ebyen ann antre nan video nou e nap bak nap antre nan video nou ebyen men kòman nou pral bloke yon moun sou stati nou nap bloke moun sa yon fason pou li pa al li stati nou ou konprann li pap ka li stati nou ankò kounya lap antre sou whatsapp nou antre sou whatsapp rapid kounya nou pete stati lè nou vin nan stati. N ale nan twati pwen anlè nèt la. Twati pwen anlè nèt la epi nou teke twati pwen an. Epi epi n ap antre nan paramèt n ap antre nan paramèt la non n ap antre nan konfidansyalite e nou p ap antre nan paramèt non n ap antre anlè nèt nan konfidansyalite nou wè l byen konfidansyalite a di stati a se la n ap antre nou teke konfidansyalite di stati. Kounya la la si w mete si w teke l ou mete l nan men kontak la la la se sèl moun ki sou kontak yo kap kap kapab li stati w men nòmalman ou menm ou gen 2 moun wap entèdi pou yo wè stati w wap bloke pou yo pa wè stati w sa wap fè wap mete l nan men kontak sof wap mete l nan nan nan sa nòmalman ou wè. Tout afiche la. Men, moun ou pa vle wè kontak ou a, ou pa vle wè stat ou sou kontak la, se moun sa yo ou pral klike dwèt ou sou non moun sa, devan nimewo moun sa, lè sa, moun sa wap bloke l li pap ka wè stat ou. Egzanp, moun sa mwen di bon mwen ap bloke l sou stati m, li pap ka gade stati m ankò, m peze l, ou wè ti dekwoche. Mwen gade ankò yon dezyèm moun la, m di moun sa, li pap ka wè stati m. M tcheke l. Sa depan valè moun ou vle bloke sou stati w la, ou kapab bloke l. Lè w fin fè tout, lè w fin fè sa, ou chwazi valè moun ou vle a, si se yon sèl, si se plizyè, kounye a ou fin chwazi kantite de moun ke w ap bloke a, epi ou kwoche l anba nèt la, nan bouton anba nèt sa la. Sou bo dwèt anba nèt la, peze. Nòmalman m pete l, li make. Ok, ou wè l make Paramèt Mizajou tèmine. Nòmalman m peze tèmine, epi mwen gentan bloke moun sa sou estati. Moun sa p ap janm gade estati m ankò. Li p ap janm ka wè estati m ankò. Ebyen, mwen remèsye chak grenn moun ankò ki t ap swiv videyo sa. Mwen di nou mèsi anpil. Pa bliye abòne ak chanèl la. Pataje l. Refere moun chanèl la pou yo ka pou yo kapab wè videyo yo paske yo trè entèresan epi pa bliye lè wap abòne ti klòch la pezel peze ti klòch la retire l nan pèsonalize metel sou tout mèsi mèsi mwen renmen nou love peace a la pwochèn.